Anpil moun souzestime pouvwa lajan. Se leka de anpil kretyen ki panse lefètke yo pral nan syèl, yo pa twò bezwen lajan. Epoutan, yo pa konprann ke lajan se yon zam ki puisan anpil, anpil, anpil. Men frè e sè, youn nan premye bagay ke lepeche afekte li rele lekonomi. Lè lòm fin peche, Dye pral di lòm, Lefèt ke w tande vwa madanm ou, e ke ou obeyi l, ou pa tande m, le sol sera maudit à cause de toi. Se sèl domèn w ap wè ki modi de fwa nan liv de la Genèse. Non sèlman aprè le peche, ou wè ke. Ebyen lekonomi vin frape. Dezyèmman lè Kayen fin tiye frè li Abèl, ebyen Dye pral di lefèt ke ebyen tè a ouvè bouch li pou bwè san frè w la, tè sa a ap vin modi. Se ki siyifi pandan 2 fwa dan le liv de la Jenèz nou wè ak. sou lòm, li genyen de zefè nefas sou lekonomi. Poukwa? Se paske an reyalite, si gen yon bagay lòm pa ka viv san li, li rele lekonomi. Lòm ka viv san matematik. Lòm ka viv san istwa. Malgre, bagay sa yo, si l pa metrize yo ka anpeche l devlope. Men depi pa gen mwayen de pwodiksyon yon kote, espès imèn nan ap disparèt paske fòk moun manje, fòk moun gen yon kay pou l abite, etsetera. Lekonomi s on zam ki pwisant anpil e si w pa konprann sa, w ap toujou gen pwoblèm. Se sa k fè, lemonn espirityèl N ap pale de Wayòm Bondye a ak wayòm tenèb la, yo gou kategori moun yo renmen anpil anpil anpil anpil anpil. Se sa yo rele lè rich. A! Sa ka fè w sezi, wi! Le Wayòm de Dye e le Wayòm dè tenèb yo renmen moun ki gen lajan anpil anpil anpil. Lè m di yo renmen moun ki gen lajan, m ap pale ke yo bezwen moun sa yo pou sèvi yo paske toulède wayòm sa yo yo gen yon pwogram pou yo akonpli. E san lekonomi, san lajan, yo pa t ka rive akonpli pwogram sa a. Se sa k fè, wayòm Bondye an ak wayòm tenèb lan, y ap chèche moun ki gen lajan pou envesti nan pwogram yo. An reyalite, mè frè e sè, Genyen de gran kont sur la tè. Se kòmsi n te ka di menm jan ou kapab gen yon kont bankè, ebyen wayòm Bondye a gen yon kont bankè, wayòm tenèb la gen yon kont bankè. Ban m esplike w sa jodi a pou w ka konprann li byen. Se ki siyifi, gon konba k ap fèt pou yo wè ki kont k ap gen plis lajan. Paske. Kont ki gen plis lajan an, se li k ap kapab finanse plis pwogram. Lè pa egzanp yon kretyen genyen 5 mil dola ameriken k tonbe nan men l, ki sa l panse? Li panse a fè de bòn choz avèk 5 mil dola sa. Se ki sifi, 5 mil dola sa s on sèvitè o sèvis di wayom de Dye. Kretyen sa ap panse a fè byen. Kretyen sa ap panse a fè bagay ki pou fè Wayòm Bondye a avanse. Men lè yon moun k ap sèvi Satan gen senk mil dola ameriken tonbe nan men l, enben, moun sa a ki sa l ap panse? L ap panse a fè de bagay ki pou fè wayòm tenèb la avanse. Se ki siyifi senk mil dola a, se pa sèlman yon chif, se pa sèlman yon montan, men se yon zam. Nan men Wayòm li tonbe a, l ap kapab fè. e pwogram Wayòm nan rive avanse. Si l tonbe nan Wayòm Bondye a, l ap fè Wayòm Bondye a avanse. Si l tonbe nan wayòm tenèb la, l ap fè wayòm tenèb la avanse. Se sa k fè mentenan, wayòm k ap plis avanse an, se wayòm ki gen plis mwayen pou finanse pwogram li an. Ou ka yon gran sèvitè de Dye, ou gen anpil levanjil andan ou, anpil revelasyon, men ou gon ti legliz ki genyen 20 moun, ou pa ka achte yon tèren, ou pa ka gen yon stasyon de radyo, ou pa ka gen yon stasyon de televizyon, malgre levanjil la wap bay la se bon levanjil, malgre ou gen pwisans, Malgre ou gen otorite, malgre ou gen pouvwa, men levanjil lan fèmen nan ti espas sa paske ou pa gen mwayen ekonomik pou pouse levanjil lan pi lwen. Tandike yon lòt moun li menm ki gen dwa ap sèvi dyab li, li ka peye 2 zè tan sou yon radyo pou pase mizik lwa l yo, li ka peye yon stasyon televizyon lè l ap fè dans, Pou dans li yo kapab pase, li ka genyen de chèn ki monetize, ki kapab touche de milyon de moun. Ant ou menm avè l, kiyès ou panse k ap touche plis moun? Se li menm k ap touche plis moun, paske se li menm ki gen mwayen pou kapab difize sa l ap bay la an mas. Se ki siyifi, mè frè e sè, le mond spirityèl, le wayom de Dye e le wayom de tenèb, y ap chèche moun ki gen lajan, pou kapab finanse Wayòm nan. Gen moun ki di konsa, O, Jezi Kris te pòv, nou pa bezwen lajan. Jezi Kris te fè l pòv pandan ke l sou lakwa. Se sou lakwa la bi di, il s'est depouillé lui-même. Se a lakwa li depouye l de sa glwa, de sa, de tout bagay. Men Jezi pa t janm viv tankou yon moun ki pòv. M ap ba w kat egzanp rapidman. Yo moutre nou ke fanmi Jezi Kris se yon fanmi ki te pòv. Jezi Kris te fèt nan yon pak bèt. La Bib di sa. Lè Jezi Kris te fèt nan pak bèt lan, se paske pa t genyen ase de plas nan otèl lan. Se ki siyifi Jozèf ak Mari te gen lajan nan men yo, men se plas ki pa t genyen. Dezyèm bagay, Labib di, Ebyen, pandan ke Ewod te vle touye Jezi Kris, ebyen, Labib di, gen yon zanj ki vini pandan lanui, li di Jozèf, Leve, pran tigason an, pran manman l, ale ann Ejip, rete la jiskaske m ba w lòd pou w retounen. Eske w panse yon moun ki pa gen mwayen nan men l, yo ka vini toudenkou, yo di l konsa, Gade, pran madanm, pran pitit, al viv nan yon peyi etranje, fò w gen lajan pou peye vwayaj lan. Lè w rive nan peyi etranje a, fò w gen lajan pou lwe kay, fò w gen lajan pou viv. Donk ou panse yon moun ki pa gen ankenn mwayen ekonomik lan men l, li ka rive fè bagay sa a? E twazyèmman, La Bible di, lè Jezi Kris mouri, Jezi Kris te gen yon rad sou li menm. Ebyen lè Women, Wòm ki te grand pwisans nan epòk sa, la Bi di sòlda Women yo, yo prèske goumen pou pran rad la, yo fè tiraj osò, se ki siyifi, Jezi se pa t yon ranyon l te gen sou li menm, Jezi te gen yon rad, yon vètman presye sou li menm. Se ki siyifi mè frè e sè, ou bezwen lajan pou fè wayòm w ap. Sèvi a avanse. Ou ka gen gwo rèv pou Bondye, men san mwayen ekonomik, ou pap janm ka rive reyalize yo. Ou ka gen gwo anvi, gwo vizyon, gwo bagay ou vle reyalize. Lajan se yon mwayen ki pèmèt ke nou kapab rive reyalize rèv Bondye mete andann nan. Apèl Bondye mete andan w lan, si w pa gen mwayen ekonomik lan men w, si w pa gen mwayen de finansman lan men w, ou p ap ka rive pouse apèl sa ale lwen. Menm Jezi Kris ki se le Fis de Dye ki vin sou latè, enben youn nan bagay ki fè ministè Jezi te kenbe, Labib di, il avè dè fam rich ki soutenè son ministè. Paske kòman Jezi Kris pral genyen 12 mesye lan men l chak jou fò moun sa yo nouri li gen yon foul k ap suiv li gen de kote la bible di li di bay bay foul la manje enben gen yon disip ki di menm si nou ta genyen 200 denye nou p ap ka rive nouri foul sa se ki sinifi jezi kris li te genyen mwayen ekonomik lan men l pou ministè l te kapab avanse e la bible fè konnen tou Jezi Kris te gen yon trezorye. Yon moun ki trezorye se yon moun ki gade trezò, ki gade lajan. Sa vle di, Jezi Kris pami mesye yo, li te genyen yon moun ki t ap jere kès la. Jezi Kris te gen yon kès nan ministè li. Ebyen, anpil moun nan frè e sè, yo panse ke lefètke yo gen lapwisans de Dye sa sifi. Le fait que yo gen la puissance de Dieu, les dons spirituels ça suffit? Non! Parce que pou pouse wayom nan ale pi devan, pou kapab gen yon legliz ki ka resevwa 200 mil moun, pou kapab gen yon bon système de son, pou kapab genyen yon bon station radio ki ka fè levanjil lan ale lwen, pou kapab genyen yon bon station television ki pou fè levanjil lan ale lwen, bagay sa yo mande lajan. E wayom de tenèb lan ap chèche moun ki gen lajan, Wayòm Bondye ap chèche moun ki gen lajan, paske lajan se yon puisan enstriman, li kapab pèmèt ke pwogram wayòm sa yo ale pi lwen. Se sa k fè Labib di, Lajan repon a tou. Se ki siyifi, si ou pa gen lajan, ebyen, ministè w ap bloke, fanmi w ap bloke, travay ou ap bloke, paske lajan se yon puisan enstriman. Bondye vle ke. Kè nou pa atache a lajan. Nou pa sèvi l pou lajan. Men li pa anpeche nou gen lajan paske lajan an kapab yon enstriman ki pou ede Wayòm ni an avanse. Lajan kapab pèmèt lopital konstwi. Lajan kapab pèmèt lekòl fèt. Lajan kapab pèmèt inivèsite fèt. Lajan ka pèmèt ou pran timoun ki nan lari yo, ou ankadre yo, ou reyensere yo. Lajan kapab pèmèt. Plan Bondye gen nan tèt ou a pou kapab rive reyalize l. La Bible di, Bondye bay Moyiz yon plan, yon plan pou l bati yon tabènak pou li. Enben menm jan gen anpil pastè gen dwa ap gade m, anpil sèvitè gen dwa ap gade m, Bondye ba yo yon plan, li ba yo yon apèl e l ba yo yon plan pou yo akonpli. Men pou yo te kapab rive akonpli plan sa a, la Bible di, Bondye. te mande pèp lan pou pote de ofrand pou kapab rive reyalize tabènak la, paske plan an se youn, men gen mwayen pou konstwi tabènak la s on lòt bagay. Se ki siyifi, mwen priye lan non Jezi se pou Bondye voye patenè pou ou menm pou kapab soutni plan ke l vo li ba w pou fè a, paske si ou pa gen mwayen ou p ap kapab rive reyalize plan an.

E twazyèmman, li di Izrayèl, M ap fè w sòti avèk men w plen richès. Paske, Bondye konnen, fè Izrayèl sòti se youn, men si Izrayèl sòti avèk de men vid, ak ki sa Izrayèl pral sèvi l? Ak ki sa Izrayèl t apral viv? Fòk yo te gen richès. Li di, M ap fè nou twouve gras ozye dèzejipsyen. Y ap ban nou de richès pou pouse do nou pou yo di nou, 'Sòti! E lè Farawon t ap kouri dèyè Israël, li pa t ap kouri dèyè Israël sèlman pou l al vanje l, men se lè richès de Lejip ki te antre lè men d'Israël ke Farawon t ap kouri pou rekipere, paske san lajan, san lè mwayen de pwodiksyon, mwayen pou nou rive pwodui, sosyete a ap disparèt, se ki siyifi Farawon te konn enpòtans richès sa yo gen pou Lejip. Li t ap pousuiv Izrayèl pou l te kapab rekipere yo. Lemonn espirityèl, le wayom de Dye, le wayom dè tenèb, y ap chèche moun ki gen lajan. Lajan se yon puisan enstriman ki kapab pèmèt pwogram yo genyen an avanse e vizyon wayom yo an touche tout moun kèlkeswa kote yo ye.